Nou gen moun nou ki bezwen fè aktivite yo pa kapab. Nou pa konn sa nou vle nan peyi a. Nou pa konn sa nou vle. Paske depi lè mwen, depi lè mwen yon lè nou te ka, nou te ka leve. Nou pa vle nou nan la peyi nan ap mouri woy. M santi yon pèp ki gen 21 monflè nan mouda nou nou ye. Epi. Kou yo touye jovenel la tande jistis pou prezidan jovenel jistis ebyen epa desalin te gentan goumen poul te ba nou libète epi asasina desalin se pwòp nou menm li te ye mesye m pa bezwen kòm se parèt kòm yon bondye devan nou moun ki renmenm Ke bondye beni w tout sa trayi m ke boul langyèt manman w. Ramassage pa renmen yo pa renmen w non lòt ti vòlè ki dèyè w yo fòman yo fè fè yo fè w kanpe epi yo sispann tiye moun yo sispann touye moun nan lari
sa w di a debloke peyi a lanmò sanjou fòk ou fè yon debloke peyi a pou nou vin lakay nou tou paske tchòp pa vin fè nou vin pran peyi a. Lè peyi a ap debloke.
Ou menm Izo. Lè peyi a ap debloke depi epa dyalòg lè nou fin tiye tout mafya yo zam yo byen manche bal yo byen manche. Enben se nou menm pou ki mete tèt ansanm nou menm pou ki mete tèt ansanm pou ou menm avèk lòt vòlè yo. Tèt ansanm nan gentan mete deja. Poukisa dyalòg la e dwon sa yo dwon yo ap gate yo menm. Anben nap tann dwon yo la a tou wi nan katye popilè byen la bò lakay nou la. Yo mèt boule dwon sa yo? Ay di dyalòg gen dyalòg a vòlè kot bagay sa sòti. Dwon nan tou cheri dwon nan ou mèt poze w wi ba nou ba viv ansanm yon ti tan la. Pinga nou sezi pinga nou tranble non.
Enben m te di w nap desann plis wi menn. Pinga nou sezi pinga nou tranble non.

Pou tèt zozo m ta vle yo lagel la kote w wè m lan la. Monchè radote wap radote pa leta k pa gen nan peyi a. Lagel sou tèt bram cheri. Ou menm kisa w fè? Kounya la Kounya la nèg gentan antre Haïti pou ou mèt fè yon jou edmi ou konprann epi fèmen. Nan la polis epi men wap vin ban nou misyon wap vin ban nou misyon nèg eto yo. Wè m ap di w sa jodi a, wè m ap di w sa live jodi a. E pa yon kat pou lè pou m te antre non. E m pap ba w manti ane a m ap antre wi frè m. Ou pa bezwen pè non. Pè non. Ou kouri. Ki vye nèg wi ki vye nèg sòt menn kap kase men malere malerèz kap konte milyon mande yo sa fè avèl se pase krèm fè kaka nan figi moun gyèt fanm ou vòlè.
Yo sak pase pa jwenn mèt pat prive non frèm sak ta genyen se sil pat prive.

Mafya
nap nap ke tout sak pa vle wè nou nap tou reset sistèm la tout nèt.
Ba desann anba. Yo konn nou tiyano e tiyano ye menn e tiyano ye alwe di komsi nou ka vin gade pou nou wè twòp san ap koule nan peyi a nou ka chwazi nou kanpe nou di viv ansanm li ye ok nou vle yon dyalòg komsi Pou pou pou pou san sispann koule nan peyi a men depi nou pa vlel tou mesye ti kle moute ti kle desann zo koko kalanj boul nan gyèt manman nou wi mesye. Dam mafya yo la bal mafya yo la wi mesye. Ebyen drone nan pa konn anyen tou non li menm drone yo la tou wi.
Non tèt nou gyèt tou wi mesye. Pandan wap pale a la sak pou dou se moun Tande tande ou pa e ou pa yon pòs kòmsi m fè sou paj mwen Kote yon jounalis ap pale Kote yon jounalis ap pale Li di konsa Kote goumen an ye a nan lè l tèt dèlma Sou kriswa Bagay sa yo Ou wè prezans Ou wè prezans Bridgad T met pye l atè Ou wè prezans sesi t met pye l atè Epi lapolis dayiti Mwen t andan cha a Yon peyi difisil. Itil? Et manman nou.
Vye vole konsa map vin souri mot map vin souri e pa ale m ale non mechan kriminel
Operatè Operatè nèg sa yo sou pè operatè yo pa pale non A gade gade Gade jan ap manje yon ti melon peyi Anpil moun ta vle desann nan peyi yo al fè sa tou Ou pa ta renmen manjel tou? Bon
Bon ou fin piye tout tè peyizan yo, moun pa ka fè jaden e sèl nou menm ki ka fè jaden. Mesye n pa wont? Tout peyi gen mafya yo mesye, m te fè yon ti tan lekòl, pa gen yon peyi ki pa gen mafya non mesye, n pa ka jis estriktire lakay yo. Ok, non piye tout, tande tande, non pran tout tè malere yo. Mwen ta bezwen konnen ak ki peyi yo nan gè a, mwen sa m ta bezwen konnen. Dlo sa yo kòmsi m toujou al mete nan rigòl la pou abitan yo. Bouzen a ou menm ki toujou al mete yo. Kounya sa yon bon.
Ak ki peyi nou nan gè a menm? Ak ki peyi? Men nou sòt anpil wi. Nou pawe nou sòt anpil nou menm. Etazini ap voye nou goumen epi peyi li tèt. Pa vin trip.
Etazini voye nou goumen. Etazini voye. Voye nou goumen ka yo ba nou dron tèt langyèt. Men frè men pwoblèm li a. Nou menm ki pi egare. Men pwoblèm li a. Ok ok nou di etazini kap voye nou goumen ka epi etazini ap ba nou èd.
Poukisa nap lonmen nan etazini la. Men pwoblèm m gen avèk nou ankò, poukisa a chak fwa lapolis pran inisyatif pou yo vin defann popilasyon an, pou yo atake nou, nou di depi lapolis vin nan mouda nou se popilasyon an n ap touye? Poukisa nou gen sa nan tèt nou pandansetan nou toujou di e pou pèp n ap goumen? E a chak fwa lapolis atake nou, nou toujou di e popilasyon an n ap touye? Tap telman pase krem nan figil menn figil tankou e twalet mango fil menn ap bay moun problem menn. Menm jan a fyel koko manman w.

Peyi a. Wi map tou sive yo map tou sive yo map tou sive yo Depi m tande Trump ap fè yon depòtasyon la m tou nan tèt manèt la map tann li Elen Thomie

Pitit nou m ta bezwen konnen pitit fi nou m ta bezwen konnen m tap koupe yo mal anba kout grenn sèlman m tap touye yo.
Evre
se yon bobin li ye yon bobin.
Nèg yo chita yon sèl kote yo bezwen konn tout bagay nèt.